Bonjou bonswa ansanm avèk chak zanmi top kanal yo nou salye yo trè fò menm si ou tap koute nou nenpòt ki kote li an nou salye yo trè fò e jodi an nou santi nou kontan pou nou parèt sou panèl lan pou nou vin fon ti pale ansanm avèk ou yon lòt fwa ankò donk nou pap rale pli lwen san nou pa remèsye ou nou diw yon gwo gwo gwo ototon remèsiman paske ou te pran tan Pou te gade video nou te lage yo e pou te fè kòmantè yo egalman, gen nan kòmantè yo ki rive sou nou, nou remèsye w e avèk ou menm nou panse nap rive pli lwen toujou e avèk ou menm nap fè plis pwogrè. Donk fwa pase nou te wè kote ke nou ta pale de aprann envesti nan tèt ou, nan aprann envesti nan tèt ou nou te vin rive devlope 3 gwo tonton pwen ki se konfyans, tan epi lajan. Men jounen jodi an mwen genyen ansanm avèk mwen. Kolaboratè mwen Caleb Dorcé ki pote yon lòt ti bagay pou nou Caleb bonswa. Bonjou bonswa tout fanatik Jouk Kanal yo se toujou anpil plezi pou nou chak fwa nou jwenn okazyon pou nou rantre lakay ou pou nou pote ti enfòmasyon sa yo pou nou sa ke nou kwè ke yap itil ou anpil. E donk nou vrèman kontan. E sijè ke nou pote pou apremidi a se pa janm sispann reve. Pa janm sispann reve. Ok Kalev mwen tande e mwen di ou yon gwo felisitasyon donk kote ke ou pote yon sijè pou nou ki di ke pa janm sispann reve. Men Kalev pèmèt mwen pou m poze ou ti kesyon sa. Kisa rèv la ye menm? E nòmalman genyen. E plizyè bagay ke yon moun ta ka rele kòm rèv. Pa egzanp, lè yon moun dòmi, l fè yon bagay, yo, yo rele l rèv. Men nan sans ke nou menm n ap pale de rèv la, kontèks la se ke se pwojte a lavni, se wè pou fiti, ou gen yon ide ki rezonab, ide rezonab sa a, donk se li menm kounye a ki pral pwodui e sa ke nou, nou, nou, nou rele rèv la. E rèv sa tou li kapab sèvi w kòm yon sous denspirasyon. ou sous de motivasyon pou reyalize lòt bagay. Pa egzanp, si jodi a, m imajine, m annik rete epi m imajine ke m gen yon machin. Men, se jis imajine, se jis yon imajinasyon. Men apati de imajinasyon sa a, m ka vin kòmanse di tèt mwen, imajinasyon ki rezonab sa a, m ka kòmanse di tèt mwen, bon, oke, imajinasyon an li la, m pral fè de pwojè oubyen m pral kreye de objektif, ki pou pèmèt ke imajinasyon sa l tounen yon reyalite. Donk lè m fè l konsa, m kapab di tèt mwen ke imajinasyon an oubyen rèv sa a, li jwe yon wòl kounye a de motivasyon, li motive m jis pou m kapab konkretize yon objektif. Ok, sa vle di ke ou vle fè m konprann rèv la li sinonim ansanm avèk imajinasyon? Wi, rèv la se yon imajinasyon, se yon imajinasyon men rèv la se pa yon bagay. E kòman m ta di sa? Ki evidamman li pa palpab, se pa yon bagay ke yon moun ka wè. E rèv la tou se pa yon bagay ki gen yon bout pou di tèt ou e m fin reve. Non, nou pa nou pa nou pa janm fin reve, se chak jou ke ke nou gen de de de nouvèl rèv. Menm lè pa m nan li diferan de pa w la men kanmenm nou toujou nou toujou ap reve. Sa vle di ke Rèv mwen, li diferan de rèv pa w. Wi, kategorikman. Konsa tou, rèv yon lòt, li diferan de. Kategorikman, nou pa gen, nou pa gen menm rèv. Nou pa gen menm rèv. E, jodi a, mwen menm mwen gen tèl rèv, men ou menm ou pa, ou gen youn ki, ki diferan de mwen. Donk chak moun se yon moun. E, anpil fwa youn nan erè ke anpil moun konn, konn rive fè, se ke lè yo gen yon rèv, yo fin etabli dè objektif pou yo rive konkretize, reyalize, materyalize. e rèv sa e si tout fwa pandan o kou de de la wout yo rive e swa par erè yo rive e pa ka kontinye rèv la donk yo tou annik kanpe ok yo tou annik kanpe.
Sa vle di ke depi yon moun ap reve nenpòt sa ou rankontre ou dwe kontinye reve? Ou dwe toujou kontinye.
Bon gen gen gen yon gen yon gen yon mo moun yo rele yo di yo echwe. Eske si mwen te panse pou mwen te achte yon bisiklèt, nòmalman mwen vin pa gen kapasite pou m achte bisiklèt lan? Donk, sa pase a lou. Eske m ka kontinye toujou reve swa pou m di m ap reve pou moto? Paske bisiklèt la pi piti, m pa ka achte l. Eske m ka panse pou m achte yon moto? E, nòmalman se, m pa ka di tèt mwen ke si tou fwa w pa ka achte yon, ou pa gen posibilite pou achte yon bisiklèt. ou pral ka gen posiblite pou achte yon motosiklèt. Men, avèk le tan, ou ka toujou gade sa, ou ka toujou gade l la etanke rèv, ou ka toujou kenbe l la ke mwen vle gen yon motosiklèt, mwen reve gen yon motosiklèt yon jou. Men, an atandan, si se posiblite a se bisiklèt yo ka ban mwen, donk m dwe pwofite de sa m gen jodi a. Pou m achte sa ke m kab achte a, m pa oblije ap panse avèk yon bagay ke m pa ka achte, donk sa ka pèmèt ke m vrèman strese. Ok. Sa vle di ke ou vle fè m santi, mwen menm m te panse ke rèv lè moun nan dòmi lè w fè kochma a, se menm jan avèk rèv lè moun nan ou jan ou di l, pinga moun nan janm sispann reve epi w toujou ap panse epi ap reve. Sa vle di m te pran yo nan menm nan menm nivo. Rèv la mwen m plis gade li nan dan le sans ke pa janm sispann. E etabli des objectifs pandan lavi ou. Puiske se objektif sa yo ki pral pèmèt ke ou reyalize rèv sa yo, pral pèmèt ke ou materyalize rèv sa yo. Donk pa janm sispann etabli des objectifs nan lavi ou. Donk jodi a, mwen fini, mwen konkretize yon rèv, oubyen mwen konkretize, mwen E konkretize yon rèv, mwen materyalize yon rèv, e donk demen si Dye ve, m oblije gen yon lòt, m pran yon lòt, e ensidsuit jiskaske nou mouri, se lè sa n ap sispann reve. Kòman m kapab rive konkretize oubyen materyalize yon rèv ke m genyen? E w ap
konkretize oubyen materyalize jan ke ou di l la, yon rèv se lè ide a vini, ide sa ki se yon ide ki pa vini, se pa yon ide de foli, se pa. Yon ide ki vini sou le kou demosyon. Donk ou genyen pou ou etabli yon plan daksyon, yon plan daksyon ki ap pèmèt ke ou reyalize l. Donk plan daksyon sa li gen ladan li kèk objektif ke ou kapab etabli pou pèmèt ke ou rive nan plan daksyon sa. Donk plan daksyon an li la, men ladan l gen kèk objektif ki ap pèmèt ke mwen rive jiskaske mwen materyalize rèv la. Sa vle di ke ou di m si tout fwa ke mwen gen yon rèv se yon rèv pa foli, sa ka pèmèt m echwe. Wi, yon rèv ki se yon rèv e kòm ta di sa ke moun nan pran sou le kou de emosyon moun nan genyen epi ide anik vini epi moun nan fin fou pou l pou l pou l fè l donk sa ka rive ke moun nan pap janm ka fè l ta tankou talè ou sot di l la e si moun nan pa gen kòb pou li e achte yon yon yon moto kounya epi rèv li yon rèv ki a kou tèm. Li vle achte moto a kounya pandan ke kòb li a se moto se bisiklèt ke li ta ka achte donk sa asireman li ap deranje li ap deranje. Men Kape, ki jan de moun ki ta dwe reve? Eske se tout moun ki ta dwe reve? Tout moun, tout moun genyen kapasite pou yo pou yo reve, tout moun e tout moun tou reve donk rèv yo jan m sot di l talè a li diferan youn de lòt men kanmenm tout moun reve. Sa vle di ke menm lè map travay nenpòt ki andwa mwen dwe reve pou yon lòt demen. Wi, donk nou pa dwe janm sispann reve paske chak moun ki reyisi nan vi yo asireman yo pati de yon rèv, yo pati de yon rèv epi yo etabli dè objektif ki ap pèmèt ou byen dè objektif ou byen dè plan daksyon. ki anndan plan daksyon yo gen objektif yo ki pral pèmèt ke moun sa li rive materyalize rèv li. Pouvi ke ou ta pale de ou pale de plan daksyon, eske yon moun ki ap reve, li reve men li pa fè aksyon, eske moun sa kapab rive konkretize oubyen materyalize rèv pa li? E nòmalman lè ou ou ap reve ou pa fè aksyon se kòmsi moun konsidere l kòm blablabla, blablabla sa vle di ke li pa li pa li pa vle di anyen. Pa egzanp jodi a la m di tèt mwen bon e e se sa talè a tou m sot di se foli piske ou sèlman rete w ap di tèt ou men sa men sa m reve pou m fè men sa m reve pou m fè men mwen pa janm fè yon pa donk e lè w gen yon rèv pou w konkretize l fòk ou soti nan zòn de konfò ke w ye jodi a donk apati de la ou kòmanse pou w avanse pou vè e konkretizasyon rèv sa. Men imedyatman m di tèt mwen ke m gen yon rèv epi m chita, m pa janm fè yon pa ki ap pèmèt mwen konkretize rèv sa, li rete yon blablabla, li rete nenpòt bagay sof yon bagay ki ap ka konkretize. Ok, sa vle di ke ou fè m konprann tout jèn ta dwe, alò tout moun ta dwe panse e reve? Wi, tout moun dwe chak jou nan lavi yo, yo dwe toujou fè sur ke yo batay pou yo amelyore e lavi yo, pou amelyore lavi yo e amelyorasyon sa li ap vini se apati de lè ke m di tèt mwen m ap reve e avèk yon fason ki rezonab e reve yon fason ki rezonab donk se pa di tèt ou ke ou reve yon bagay pandan ke sa w ke ou di ou reve a li pa reyalizab se pa yon bagay ke w ap ka reyalize yon jou ou p ap janm reyalize yon jou donk sa kounya se yon pwoblèm paske jodi a mwen la m ka toujou gen yon rèv.

Se yon rèv ki pa reyalizab donk m oblije gen yon rèv men rèv fòk rèv la li reyalizab fòk rèv la li pati sou baz de la rezon. Sa vle di ke ou fè m konprann ke yon moun k ap reve fòk ou gitan gen yon plan deja men tou oubyen yon plan daksyon jan w di l lan vle di avèk plan daksyon sa a li ap pèmèt aske pou l kapab ale pi lwen. Nòmalman imedyatman ide a vini ide a vini. Donk, ide a kounye a, imedyatman ide a vini, ide a se yon ide ki rezonab. Ou dakò avè m?
Donk, li la, epi l pral transfòme an rèv. Donk, lè l transfòme an rèv, kounye a m pral kòmanse etabli de pwojè oubyen de objektif ki pral pèmèt, ki objektif sa yo ankò ki ap anndan plan daksyon an, ki pral pèmèt ke mwen reyalize rèv sa. Ou pral pèmèt ke mwen mwen konkretize yo sa. Bon Caleb e mwen santi mwen kontan e mwen jwenn nan sa ou di yo se ke mwen menm si m tap reve menm jan ou vin ansanm avè la alò pou m pa si m tap reve epi m kanpe nan sa m tap fè a donk ou motive mwen pou mwen toujou kontinye reve paske gen yon otè ki deklare celui qui echoue c'est celui qui n'a jamais essayé donk Sa vle di ke, si m pa twonpe, René Descartes, sa vle di ke ou vle fè m konprann m dwe toujou eseye e avèk aksyon m yo, m ap rive konkretize l? Ou dwe sèlman sispann reve lè w mouri. Lè m mouri. Sèlman lè w mouri ou dwe sispann reve. Sa vle di ou pote mesaj sa a pou chak. Chak jou nan lavi ou, chak segond ou dwe toujou etabli de nouvèl, de nouvo objektif ki ap pèmèt ke. kap mennenw prè tou prè rèv ou yo paske rèv yo yo la tou yon moun ki rive reyisi nan vil se paske li te gen yon rèv li te di tèt li lap rive li vle rive tèl kote donk yon moun ki sispann reve donk sa vle di ke ou sispann viv. Sa vle di.
Otomatikman ou sispann reve, ou sispann viv. Vwala, ou montre mwen se pitit Desalin, sa vle di, jouron de konba, jisko dènye soupir. Wi, se fo. Sa vle di, pou m bouke reve, se lè m mouri. Wi, sèlman lè w mouri. Paske lavi a li menm li, li la, l ap kontinye. Vwala. Ou menm tou fòk ou toujou la, w ap kontinye reve. Pou m amelyore.
Amelyore lavi w. Donk, yonn nan lòt bagay tou, pa gen moun ki sèlman kontante yo avèk kote yo ye a. Yo pa janm reve, yo pa janm wè pi lwen. Se kòmsi moun nan pa janm wè pi lwen ke pwent nen li. Wè jan moun yo renmen di a. Donk fòk nou eseye wè pi lwen. E se si menm lè pandan n ap gade pi lwen an, sa ta rive ke kote n ta vle rive a, nou pa ta ko rive la? Mwen toujou di tèt mwen lavi a fèt de etap. M p ap janm rive yon sèl jou pou m annik rive. Non, fò m dakò pou m kòmanse nan 1, pou m pran 2, pou m pran 3, jiskaske m rive konkretize rèv ke m vle konkretize a. Etou, lavi a, li pa fèt, kòm m ta di sa, azaw. Pa egzanp, jodi a la, mwen isi a, epi demen si Dye vle, m ap annik wè m, m reyalize yon gwo bagay. Non, lavi a pa fèt konsa. Lavi a mande sakrifis, donk, rèv yo, pou n konkretize yo tou, fòk nou prè pou n fè anpil. Anpil sakrifis. Sa vle di ke si ke ou tap gen yon dènye mo pou chak grenn abòne nou yo avèk chak zanmi nou yo kisal tap ye pou jounen jodi an? Jan sijè a di la, pa janm sispann reve. Chak jou nan lavi nou etabli de nouvèl objektif ki ap pèmèt ke nou amelyore lavi nou. Paske moun sa yo ki rive reyisi nan lavi yo a, yo pa plis pase nou. Yo gen 2 pye, 2 men, 2 je. Yon bout menm jan avèm. Donk pa janm sispann rete. Ok Caleb merci e merci ansanm avek chak zanmi nou yo ki tap tande nou e ki te pran le swen ki pou tande nou ki pou abòne ansanm avek kanal nou an donk nou remèsye ou e nou di yon gwo gwo wototon remèsiman ansanm avèk ou menm donk rete toujou branche ansanm avèk Top Canal nou konnen ke wap gen yon lòt demen se te zanmi w Ofradieu e Caleb Dorcé ki te sou panèl lan jodi an mèsi babay.